Move nouvèl pou tout sitwayen ayisyen ki te gen nan entansyon yo pou yo al fè demand viza Etazini pou yo kapab al asiste avèk koup du mond 2026 la. Daprè jounal ameriken an ki se Politico, Ministère des Affaires étrangères nan peyi Etazini konfime ke sitwayen ayisyen ki gen paspò ayisyen yo pap jwenn viza pou yo asiste koup du mond 2026 la. Moun ki ap jwenn viza yo se sèlman jwè yo, antrenè yo, doktè ak pèsonèl yo, fanmi ki endispansab ansanm avèk jwè yo, la nap pale de manman, papa oswa pitit jwè yo. Donk se sèl moun sa yo ki ap jwenn viza donk ou menm ki konnen ou gon paspò ayisyen nan men w ou pa menm bezwen pèdi tan w al achte tikè pou w al fè demand viza paske yo pap apwouve w. Rezon an se ke an jiyen 2025 administrasyon Donald Trump lan te sanksyone peyi Dayiti yo te mete peyi Dayiti sou travel ban. Donk sela vle di ke Ayisyen pa gen dwa rantre Ozetazini. Paske yo te klase gang nan peyi Dayiti yo kòm teyoris transnasyonal, sa kapab ogmante risk sekirite a Ozetazini. Donk si Ayisyen rantre Ozetazini, sa kapab vin ogmante plis ensekirite Ozetazini. Dezyèmman, yo te fè konnen ke dokiman Ayiti yo difisil pou verifye, tankou paspò, background check, baz de done, etc. E twazyèmman, yo fè konnen ke anpil Ayisyen rantre Ozetazini, yo pa retounen. E sa nou klè sou sa. E m konnen gen anpil nan nou lè n tande nou kapab al fè demand viza pou n al asiste koup du mond lan, anpil nan nou te gen nan may nou si nou ale nou pap retounen. Donk se sa a. Yo fè konnen si Ayisyen ale, Ayisyen p ap retounen. Paske gade pwogram Biden nan, l te la pou 2 zan, Ayisyen rive lòt bò, Ayisyen derefize retounen. Ok. E pou fini, administrasyon Donald Trump lan di konsa ke rezon ki fè yo met Ayiti sou trouble ban nan se paske yo pa kapab diferansye Moun ki ap soti an Ayiti yo eske yo se gang ou pa? Wi m konnen yo kapab konn non gwo gang yo, men lòt ti jèn ki nan gwoup gang yo ki pa twò koni yo, yo pap ka fè ladiferans pou yo konnen eske se yon bon moun oubyen eske se yon gang ki ap rantre Ozetazini. Donk se tout rezon sa yo ki fè yo te mete peyi Dayiti sou travel ban e se sak fè ayisyen pap kapab benefisye de viza sa pou yal asiste koup du mond 2026 ozetazini eske nou klè sou sa. Men sepandan, yon sitwayen ayisyen ki gen yon lòt paspò ki pa paspò ayisyen ki te gentan natiralize, banm pran egzanp la pi klè pou nou, tankou si Brezil pat sou pinisyon menm jan ansanm avèk peyi Dayiti, yo li pat sou travel ban, Si yon Ayisyen o Brezil, li gen paspò brezilyen an nan men l, wi li kapab al fè demand viza pou l al asiste koup du mond lan Ozetazini. Men si ke li pa gen paspò Brezil, se paspò Ayisyen an ki nan men l, li pap kapab. Eske nou konprann byen? Donk si yon Ayisyen nan yon lòt peyi ki pa sou sanksyon Etazini, Ayisyen sa gen yon lòt paspò, wi l kapab fè demand viza pou l al asiste ansanm avèk koup du mond lan sou yon lòt nasyonalite men sou nasyonalite ayisyèn nan non nou pap kapab m panse ke nou trè klè sou sa.